Men pou desann nan e pa p fè oken aksyon. Moun ki te bloke yo, gaz yo ap pase. Moun sa yo te retwouve yo bò sou komisarya. Moun sa yo jwenn yon ti pasaj, yo ap pase pou yo pran direksyon lavil. Yo pral lavil kounye a la. Eske nou ka di sitiyasyon an li aranje, li vin nòmal? m pa ka m pa ka di sa e nap viv toujou paske e o fur et à mesure se tanzantan ou tande yon detonasyon ou tande yon bal tire ou nan de katouch tire men e talè a la jan lagan te vid lan kounya li pa vid ankò e moun sa yo lavi yo prale tan lagan m te di konsa nan devan kamera nou yo pral chache lavi yo pa ka chita lakay yo e yo oblije pran lari malgre lari an pa bon men nap gade son veritab.

Katouch. Katouch. Sa ap tire. Bò Senegal la. Pi ba se Bernadette la. Se la bal sa ap tire kounye a la. Nou toujou sou plas la. Fò vi se kap pase. E o nivo de batis. Bon, gout moun ki tap penetre pou antre la vil. E loske yo rive. Bal tire. Bal tire, moun sa oblije retounen. Moun sa oblije retounen. Pa bliye pataje, pataje, pataje live lan. Pataje live la Tayson Guervil nou salye w Salye tout moun ki anba live lan Ranje kò w ranje kò w Nou salye w Nou remake moun ki tap sot kafou yo ki tap prediksyon lavi yo yo fon yo stop yo stop yo stop Paske pi devan gen bal kap tire, tout bal kap tire, m ta di w e sou plas bò plas senkyèm nan, se la bal yo ap tire. Bal sa yo ap sòti e anba anlè, yo sòti nan vilaj de Dye, m te lapolis pa anba li menm ap tire bal yo. On flòt motosiklèt pase la.

Kouz m kan toujou la nan fò sak pase o nivo de Matis la pa bliye pataje pataje pataje live la.

Malgre katouch ap tire, gen machin kap sòti lavil, kap antre Matisan. Gen moun sa yo brav, se moun ki brav, se moun ki brav yo ki nan lari an la. Bon malgre katouch ap tire, nou remake gen moun kap eseye penetre pou pran direksyon lavil. Yo di yo. Se la pou yo al brase, yo oblije pase Minis Ale lavel va chache yon moso pen pou pote pou pitit yo. Nap gade la se ajan USGPN ki retwouve yo nan bòp la 5 èm avni an menm. Se la yo yo ye yo pran pozisyon yo yo mete yon pozisyon kote yo anpeche mesye gran avin yo vin ka desann sou lari pou vin pote lamen fòt avèk mesye vilaj de dye se sa kap pase la. Remake, kanaval moun, tankou se yon manifestasyon, tankou se yon manifestasyon, tankou se yon manifestasyon, bal, bal.

Tire konsa la e sa rele pik an basketball sa rele pik yo fè pik pou popilasyon an ka pase san yo lave l bal bal bal nap tande l la tande pataje pataje live la

Li wè jan travay la ap fèt, li wè jan nou, se metye a, se konsa l fèt, se konsa l dwe ye, e kote evènman an ye, kote enfòmasyon an ye, nou dwe prezan, nou dwe prezan, nou dwe viv, nou dwe viv, nou dwe fò la, nou fò la.

Li di yo pa fè zam, yo pa fè katouch, yo pa pè mouri e yo di tout moun k ap pase Matisan gon jan pou yo kanpe paske se bal k ap chante antre ou menm avèk lapolis. Ou menm k ap frekante zòn sa, fè anpil pridans, remake la lapolis prezan, machin p ap sikile pou nan lari an e pou kounya la e machin ap sikile pou la kounya la men anpil tèt cho ap fèt, sa k te lave, te bloke lave l ap kouri antre lakay yo bò kafou. Pou sak te ka sou pal la vin kouri ap pase pou al lavel pase e tanzantan gen de tire gen de tire nou wi e nou tande e o nivo de matisan moun ka pye yo yap kouri yap kouri yap kouri pase yo pran e bò goch e bò bò goch pou yo ka pase pou yo ka e rive anba lavil e yon moun bagay lan vrèman vrèman difisil o nivo de matisan e pa bliye pataje pataje pataje live lan koze pèp la.

Nap salye tout geto nèt nèt an jeneral, tout peyi a, tout zòn, tout blòk ki branche e ki prezan bay layv lan ansanm avè nou la e Kozipèp la, tout blòk, tout blòk, tout blòk nèt an jeneral, tout peyi a. Nèt nèt ki ansanm avè nou koze pèp la nou sou Facebook Twitter Instagram YouTube nou prezan avè w nap fè w sa kap pase nan martissant nou konnen depi a 4 è di maten la polis ap mennen yon operasyon andan vilaj de Dye nou konnen depi yè e nan maten vè lè konsa e premye minis lan Jouthe te fè yon tweet li te di e polisye ki ban tèt non vile jenèf yo tire sou 2 patwouy e ISGPN e nan dèlma yo Tire sou machin polis administratif yo te di tout moun rete vijilan a nenpòt moman y ap bay replik e sa fèt vre maten an la replik lan bay e maten an replik lan bay nou remake kounye a la e machin skwat ki te e machin ISGPN ki te prezan e nan senkyèm avni an li deplase l al ale li ale li ale nou ka di laryan lib kounye a la lè m di lib lan Moun, machin pase, moun pase, men avèk anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil tansyon e n ap gad sa k pral pase nan è k ap vini la yo, nan minit k ap vini la yo. Nou menm, Koze Pèp la, nou toujou sou plas, n ap fè w viv sa k ap pase onivo de Matisan. Nou poko gen nouvèl anndan Vilaj de Dye, nou pa konnen si lapolis ki toujou anndan Vilaj de Dye oubyen si yo kite espas la. Nou pa konn, nou pa konnen si gen bandi ki mouri, si gen polisye ki mouri, si gen polisye blese, si gen polisye ki mouri. Nou poko konnen, men au fur et à mesure, rete konekte ansanm avè nou, nap pote tout detay pou ou nèt lakay ou, kote ou lakay ou, kote ou nan lapito nan Bilisson an, koze pèp la la ansanm avè w, nap fè w wè sa kap pase au niveau de Matisan, pa bliye pataje, pataje, pataje live la.

Fòmasyon yo ki fyab depi nou ba enfòmasyon konnen li levanjil pa bliye pataje pataje live la nou prezan o nivo de matisan nap fè w viv jan sitiyasyon ye la a la segond nou pap rate w anyen ankenn evolisyon tou ba ou dwe pase devan nou.

Perimèt Vilaj de Dye an pou le moman, yo di jounalis yo fon ti stop, fon ti poze, fon ti poze, omwen repòtè yo bay posiblite pou jounalis rive zòn Vilaj de Dye, paske nou konnen se la pardon, nou konnen se la operasyon an ap mennen, se anndan Vilaj de Dye, yo di yo pa vle gen dega kolateral, yo pa vle jounalis viktim, se poutèt sa yo mande jounalis yo fon ti rekil, epitou omwen repòtè yo ap fè jounalis yo. rive ka penetre zòn vilaj de Dye pou ka fè viv avèk popilasyon avèk tout entènot yo avèk tout zanmi tout fan koze pèp la.

Ap gade la son yon ajan e simo e kap pale avèk yon mesye la e ki yon mawo jòn sou li. Nou wè ajan simo ap pran baton l e pandan l ap pale avèk mesye mawo jòn nan. e li fè mesye a retounen, fèm sa retounen, li poze baton sou machin nan, mesye a retounen, mesye a retounen, di men ki jan senaryo a ye, sou wap soti anba lavil, wap pran direksyon kawfou, pou wap pase libreman, men lòske wap soti kawfou, Pou penetre pou w pran lavil pou ou, ou pap gen posiblite pou travèse. Ou pap gen posiblite pou travèse. Paske lapolis pap kite w pase. Si w menm pa vle tande lapolis, yo gen baton nan men yo, yo ka ba w gwo kout baton nan tout tèt ou, nan moumou w pou fè w retounen jan w vle a. Men si yo di w tounen, ou just tande yo tounen pezibleman, wap tounen, yo pap frape w. An 1 mo, yo pap frape w. Men si w pa vle retounen, y ap frape w kòrèkteman. Y ap frape w. Mwen menm ki se jounalis, lè m t ap antre, e yo te kore badj mwen, lè yo te manke frape m, e fò m di m sa, e lòske yo wè jounalis yo ye, yo eskize m, yo di m padon, e pase, pase, paske se travay nou, n ap fè libreman. Kontinye, kontinye, kontinye, kontinye pataje layv lan.

E nou toujou la nan fò viv kan sitiyasyon ye la e nou o nivo de matisan e pi presizalman bò legliz sent benadèt ou menm ki konn matisan ou menm ki konn pase wout sa pou al kafou ki konn fè gran sid la e an jeneral kontinye pataje live lan lage sou tout kòd ke ou ye pou ou menm ki lakay ou pou moun yo viv sa kap pase e o nivo de matisan. Pa bliye ou sou koze pèp la, koze pèp la, nou prezan sou Facebook, YouTube e Instagram Twitter e pa bliye lè w fin gade live sa a ou menm ki poko abone ansanm avè nou sou YouTube lan just ale al abone ansanm avè m. Lòt senaryo ankò, nou remake maten an pa t gen tout moun, sa vle di pa t gen anpil moun ki t ap sot lavil pou te antre lakay yo, men ofiramezi nou remake gwoup pa 10, pa 15 moun, 5 moun k ap kite lavil, k ap pran direksyon kafou, k ap antre lakay yo. Nou konnen moun yo te anba lavil, nou pa konnen sa k ka rive pou pita. Men yo tou pwofite yon ti pasaj ak tou pwofite pase pou yo al lakay yo e yo antre y ap antre lakay yo nan pral pare pou mwen 2, 4, 6, 8, 10 e 12 moun 12 moun ki anfas nou la k ap travèse epi tou nou remake tou moun nou wè ki kanpe yo sa yo moun ki rete nan zòn nan ki kanpe bò lari an. kap gade, kap viv sa kap pase nan lari a. Pou kounya nou menm Koze Pèp la nou toujou la, nan fè w viv kijan sitiyasyon ye. Ou menm ou gen sèl dwa, sèvis pou w rann nou se pataje live lan, pataje l. M vle wè live lan rive a mil moun, nan mwens ke 30 minit pou l ta rive a mil moun nou vle pou nou pataje, pataje live lan. Koze Pataje live lan paske toutan live lan pi wo, m gade pou m wè. Nap avanse, nap avanse.
10 an moun fanm moun koze pèp la nan la rue Matisan. E nou pa rive nan vilaj de Dieu. Men pou rive nan vilaj de Dieu, fòn gen plis moun kap gade nou, plis pataj, plis jèm, plis kòmantè e anba live sa. Ke nou prezan e nan la kou Matisan pou jodi vandredi an.

Gen plizyè bandi ki arive touche. E sa nou aprann, rete pou nou konfime plis enfòmasyon, men sa nou ka di w gen yon bandi ki pran bal nan pye, e se sa nou arive aprann, men n ap fouye plis zo nan kalalou pou nou ka pote plis enfòmasyon. E pou nou plis enfòmasyon pou nou e pa bliye pataje pataje live lan fè live mil moun san pou sa nou pap ka rive anndan vilaj de Dye pou nou fè sa kap pase anndan vilaj de Dye paske enfòmasyon an e se anndan vilaj de Dye liye ou kon nan perimè vilaj de Dye paske se la operasyon an se la lapolis e tabli baz li pou jodi vandredi a.

De gwo kalib k ap tire o nivo de Vilaj de Dye. Jan l te make a l pa konsa. E li pa konsa. Pataje, pataje, pataje live la. Pataje live la. E like paj nou yo.

San pataje pataje pataje live la. Mati sa la se bagay la va vit ou sou moto ou sou machin pou pase fò met ou sou 5 kèm vitès anpil eksè de vitès paske bal ap tire pase pa la. Van koton bal man an ka soti sou ka viktim e sa w ap fè a se fè l prese si w konnen w lan ou pa ka mache ou pa ka kouri e maten sa pa pou jodi a se just rete lakay ou epi tou ouvè telefòn ou branche nou e koze pèp la sou Facebook e sa w sèlman ka fè si yon lòt machin ta pase lan ka wè sa vitès vitès yon lòt machin ankò ka penetre.

Moun kap swiv evenman an. Lapolis bay gaz. Nou sou komisarya matisan. Pa bliye pataje live la. Apre sa fè moun yo retire kò yo. Te gen anpil moun ki te mase. e bò sou komisarya yo ka evakye moun yo oblije tire gaz lakrimojèn pou fè moun yo evakye foul la se foul la tap grandi pou pat gen kontwòl foul la yo te oblije tire gaz lakrimojèn pou evakye foul la nou sou plas koze pèp la nap fè w viv sa kap pase aktyèlman la e pa sèlman nan manifestasyon ou ka pran gaz ou ka kanpe wap viv sa kap pase a itou ou pran gaz ou pran gaz tout jan ou ka lekòl ou pran gaz ou pran gaz tout jan.